Yon lòt fwa ankò bonjou, bonsoir e mèsi paske ou deside prete zòrèy ou pou tande nou. Spesyalman a sila yo ki abòne deja, sila yo ki poko abòne fè sa. Pa bliye nou menm nou pa vann emosyon nou pa vann spekilasyon. Nou fè de analiz pou nou wè kijan nou ka apòte de zide nan konstriksyon de la nouvèl Ayiti. Sonje nou gen yon seri de konvèsasyon n ap fè konsènan kijan pou nou vini avèk yon pwojè nasyonal ki ka ede Ayiti sòti nan kriz sa a d'un fason dirab. E pou sela, jodi a nou pral mete an pèspektiv Yon swadiz yon seri de swadizan rankont k ap fèt avèk swadizan politisyen ayisyen sou sipèvizyon caricom ki te kòmanse nan Jamayik e ki kontinye nan Pòtoprens. Ok. Nou konnen byen te gen yon seri de rankont ki fèt a la Jamayik, twa jou. ki kontinye tap fèt Pòoprens, tande swadizan pou etire Ayi, pou chèche yon solisyon a la kriz ayisyèn. Jodi a nou pral analize evenman sa a apati de sèlman 2 faktè. Premye faktè nou pral analize, si nou ta bezwen yon sòti de kriz pou Ayiti, nou pa ta pral kòmanse l la Jamayik, jamè. Pou de rezon istorik, Pou sa Jamayik vle di, pou sa nou menm, pou istwa nou, Jamayik e pa ta yon meyè kote pou n ta al chèche kòmanse yon yon deba nasyonal, yon konferans nasyonal. Rankont sa ki inisye Jamayik la, son souflèt li ye pou listwa Dayiti. E dezyèm pati deba nou pral fè a, li pral senp, Konbyen fwa w janm tande politisyen ayisyen reyini pou yo rezoud yon bagay serye? A chak fwa w tande politisyen ayisyen reyini, afè pòch yo, pou regle afè pòch yo, afè fanmi yo, epi pou blan wè yo nan yon aktivite. Ok. Ok. Ann analize Premyè pati a. Avèk listwa Dayiti, avèk kisa Ayiti vle di dan lemond, avèk tout sit istorik nou genyen ann Ayiti. Nou konnen yo, nou gen la Sitadèl Laferyè, nou genyen Fò Jak, nou genyen la Krèt a Pyewo, nou genyen Vètyè, nou gen anpil kote, nou gen Bwa Kayiman, Se jis pou wè afè sa kap di la politisyen fanmi lavalas sak sou pouvwa a ki se phtk avèk yon seri de lòt souflantyou akolit pwostitiye politik mèsenè politik yo pral pran nòt la jamayik. Sa a montre w ke nan ki nivo politisyen ayisyen vid. Politisyen ayisyen yo pa gen grandeur de leadership, yo pa janm elve yo a la hauteur de sa nou menm Ayiti nou reprezante. Ann konpare Jamayik avèk Ayiti pou wè. Ayiti se yon peyi nou gen dwa di ki gen de prens, ki baze l sou de prensip republican Yo pa aplike, men nou gen yon konstitisyon ki pwòp avèk nou. Nou se premye peyi ki premye fè yon konstitisyon nan emisfè sa a. Yon konstitisyon ki aboli lesklavaj. Jamayik se yon espas ki apatyen a blan kolon, blan angle. Mentnan, istorikman, si n bezwen lanse On seri de deba, ou te mèt rele l konferans nasyonal, pou nou ta jwenn on solisyon a la sòti de kriz ayisyèn. Men li ta dwe kòmanse an Ayiti. Ala bèl sa ta bèl pou ta tande nou kòmanse on deba nasyonal pou nou ka vin avèk on pwojè nasyonal nou kòmanse l nan Bwa Kayiman. Kè blan t ap sote. Nou kòmanse Lavètyè. Nou kòmanse l omwen n ta kòmanse Lafòjak. Pase ou mèt tande blan an. Depi l tande w ap fè yon bagay, ou ba l enpòtans. Ou fè l, ou ale nan rasin, ou ale nan istwa ou al triye. Kè l ap sote. Men afè lè w di yon seri de pwostitiye politik al la Jamayik, kisa sa pral bay? Ou panse l pral bay yon bagay serye? Dayè li pa gen fondman, li pa gen, li pa gen fondman, li pa gen istwa, li pa gen anyen. N al reyini nan yon ti kal tè ki apati a blan anglè, blan anglè fè yon sèl avèk tout ansyen, ak ansyen kolon neyo kolonyalis yo tout fè yon sèl. Sa pa ka bay anyen pou Ayiti. Mentnan, lè n ap pale de yon pwojè nasyonal Ou te mèt rele l yon kontra sosyal, yon antant sosyal oubyen yon akò sosyal ki pou bay yon pwopozisyon ki pou sòti Ayiti nan jan l ye la a. Ou gen de gwo bagay pou w fè. Ou gen de gwo desizyon pou w fè. Premyè desizyon pou w fè a, w ap chwazi yon kote ann Ayiti pou w fè l, yon kote ki istorik. Ou imajine w si bagay sa a ta fèt Gonayiv, sa t ap raple. yon seri de peyi le premye janvye 1804. Imajine w ta fè l Lakayè, nou konnen yo toujou di w 18 me se Lakayè le 18 me. Kot sa swadizan politisyen ayisyen pa ka analize la a? Yo avèg. Yo avèg paske yo gen lajan blan nan pòch yo. Tout sa w tande k ap fèt la a, kouri monte desann, A la Jamayik, pa gon moun k ap monte desann a la Jamayik, al pase 3 jou gaspiye lajan, e pa afè peyi y al regle. Si w t ap regle afè peyi w, t ap fè l ann Ayiti. Ou wè ki sa sa vle di, lè yo ap manipile pèp la, lè André Michel, Youri Latortue, tout moun sa yo, Moïse Jean Charles, Fanmi Lavalas, ap manipile pèp la, y ap mete l nan lari pou yo di l, Fè barikad, boule kawoutchou, kanpe dèyè kawoutchou a pou pran sant li, se avni w li ye, sa al ka fèt an Ayiti. Mph. Men, lè yo bezwen voye pitit yo lekòl, yo bezwen voye madanm yo lekòl, yo bezwen al deside kote chak pòs yo pral defini, y al fè l Jamayik, y al fè l nan lòt peyi. Sa se ipokrizi e se mechanste. Paske, si w pral lanse yon deba ki pou yon deba nasyonal ki pou retire peyi a nan kriz li ye la a. Ou pa ka di m yon seri de politisyen al Lajamayik. Se tout kouch sosyal la ki pou enplike e l pa dwe lanse a la, li pa dwe lanse nan pyès lòt peyi. Li pa dwe lanse a Lajamayik, li pa dwe fèt nan tribin Nasyonzini, li pa dwe fèt Kanada, li pa dwe fèt Etazini. Ann Ayiti pou l fèt. Lè sa a y ap respekte nou, y ap wè non sèlman nou konn istwa nou epi y ap wè sa nou vle. Sa veut dire, al chita la Jamaïque pou nou pale de Haïti, sa e nèg kap pale a pòch yo, yo pral pale de pòch yo. En plus, ki afè caricom, pyès lòt antite pa dwe gen pou yo wè Yo ka gen prewokipasyon, e nòmal pou yo gen prewokipasyon paske a yon sèten tan, lòske ou pa ka kontwole tèt ou nan anviwònman, ou vin tounen yon danje pou tout lòt moun ki anviwònman an. Gen dwa caricom, avan yo wè Ayiti nan yon sitiyasyon pou li, pou kriz ayisyèn nan debòde pou l afekte yo, yo met bouch. Men, jou n ap fon bagay la alayisyen, nou pap gen ni caricom, ni OEA, ni Nasyon Zini ki pral deside pou yo di nou jan pou n fè l non. E nou menm ki pou chita pou n fè l. E lè n ap chita pou n fè l la, e pa sa yo non, politisyen sa yo non, k ap manje, k ap vòlè, k ap koupe rache depi 1957 a no jou a. Non. Se tout klas e tout peyi a, tout kouch viv de la nasyon, kòmanse nan peyizan, kòmanse nan peyizan, elèv lekòl, agrikiltè, pwofesè, ansenyan, medsen, avoka, pitit, pitit tè a. Menm si tout pa ka reprezante, men y ap voye reprezantan yo pou al diskite e pou al ekri yon pwojè nasyonal ki pou al pran yon desizyon. E pwojè nasyonal sa a, li dwe genyen ladan anpil, anpil fasèt, ekonomi, edikasyon, Politik fò a fè bagay a bagay prezidan yon nèg rive prezidan deside vil chwazi yon gwo chat li relel premye minis epi yon ekip ti mimi nan palman an pral fè dil avèk bagay sa fòn fini avèk li se di gen lè nap chita poun rezoud poun pwopoze sòti de kriz ayiti a gwo koze fòn deside kijan pouvwa lejislativ la pral ye On pouvwa lejislatif nou genyen ki gen 118 gwo chat ki se depite avèk 30 mapou chat ki se senatè. Sa fò nou chanje l. Sa pa bay peyi a rezilta. Fò nou chanje l pou nou konnen si n ap chwazi on eli, on lejislatè pa awondisman epi nou fin a sa. Bagay klè, nou pa nan 30 senatè 118 depite. Non non. Nou pral chwazi on reprezantan Nou pa bezwen rele l ni senatè, ni depite, n ap chwazi yon lejislativ pa awondisman, pwen final. Dat nou gen trèt senatè, 118 vòlè depite, kisa yo fè pou peyi a? Anyen. Yo tout rich. Pou sò pouvwa lejislatif la, n ap deside l lè n ap fè le gran pwojè nasyonal. Li pap gen tout, li pap gen tout vòlè se yo ladan. Yo chak gen 32 chèk, yo gen lajan pou yo achte konbyen machin, konbyen kay, non non, li pap fèt konsa. Sò pouvwa egzekitif la l ap deside tou. Afè nou, l ap deside si Ayiti ap gen yon prezidan nan tèt pouvwa lejislatif la, tou fini yon prezidan k ap nonmen minis li, oubyen si Ayiti ap gen yon premye minis, premye minis la dwe al nan eleksyon, Pou l tou eli avèk prezidan an. Paske, afè chak tanzantan yo nonmen yon minis, minis la vini a yon lame, yon premye minis, premye minis la vini a yon lame minis, yon lame sekretè jenewo, yon lame direktè jenewo, yo tout lage nan vòlè, yo piye peyi a. Fò nou fini a bagay sa a. Pou nou bay Ayiti stabilite. Ou pa ka jodi a, chak si mwa yon ekip chat nan palman an, y ap fè kòb avèk yon swadizan minis ki p ap regle anyen. Sa se sous inestabilite a. Bagay sa yo pa ka regle Lajamayik. Ni bagay sa yo pa ka regle nan 2 jou, nan 3 jou. Bagay sa yo, bagay sa yo pral regle, swa yo regle Okap nan Sitadèl Laferyè, oubyen yo regle nan Gonayiv, nan Latibonit, Gonayiv, kote nou te pwoklame lendepandans nou, oubyen Akayè, oubyen a Vètyè kote n te bat Franse, oubyen Lakrètapyewo, oubyen Ras, e Ravin a Koulèv, li dwe fèt nan yon lye istorik. Menm si l ap pran 6 semèn, l ap pran 4 semèn pou tout kouch nasyon an reyini pou nou prezante, pou n pale. Lè n fin pale, nou vide kontansye tout vòlè sa yo k ap vòlè peyi a depi 1957 anojou, k ap touye pitit pèp la, k ap rache Pou n konnen ki jan sa ap pase, e se se yo menm ankò k ap monte desann Jamayik yo pral reprezante nou. Li pa ka fèt konsa. E li pa dwe bay rezilta. Pa bagay sa k fèt Jamayik la, li li bòn pour la poubelle. Ok? Nou pa nan sa a. Lè n ap pale de pwojè nasyonal, li pa konsa pou l fèt. Nou dwe chita nou desine ki bò l ap fèt, an Ayiti, yon kote istorik, e kijan l ap fèt, kilès k ap patisipe, konbyen tan l ap pran. Ok. Nou pral antre nan dezyèm pati analiz la. Dezyèm pati analiz, lè yo tande menm, ou tande y ap di w, politisyen ayisyen al Jamayik, y ap tann yon solisyon. Konbyen fwa politisyen te ayisyen te konn met tèt yo ansanm pou yo janm pran yon bagay k ap bon pou peyi a? Kriz sa w wè k gen aniti an Ayiti a la, politisyen ayisyen se e rich wi y ap rich ladan. Gad on on seri gad gade klip sa m pral mete la a pou w wè ki jan politisyen ayisyen aji. Se pou nou ta kite yo mete Jovenel prezidan nan kondisyon yo vle mete l la, nou ta prefere kraze peyi a nèt. Gade kòman yo fè.

Nou gen bon elèv! Nou gen bon elèv! Atansyon! Atansyon! Bndye! Sèl bagay! Nou di n ap brile! Se.
A wi! Ou wè kijan y aji? Koupe tèt, kraze, brize! Sa se lojisyèl politisyen ayisyen! Kraze, brize! Nan kraze a, yo fè kòb yo, Nan kraze gen gen politisyen ayisyen ki fè karyè l, ki achte kay, k achte machin, ki voye pitit li al etidye nan peyi etranje. Nan kraze brize sa a wi. Nou ou sonje sa yo te konn di nou sou Jovenel Moïse? Timoun yo pa bezwen al lekòl, dat yo pral lekòl sa lekòl fè sou yo. Sou gwo stasyon radyo ki gen ekout nan kapital la wi yo konn ba yo di sa. Dat yo pral lekòl kisa lekòl pral fè pou yo? Yo ipokrit! Yo konn ap di w oh malere pa fete, yo menm yo pral fete sendomeng, yo pral fete nan etazini, gen k al fete jis larisi avèk pitit yo, avèk fanmi yo men nou menm malere an ayiti yo di nou kanpe dèyè barikad la piga nou fele, piga nou selebre, piga n fete. Kisa nou vle, kisa pou n ta konprann? nan seri de rankont sa ki te fèt a la Jamayik e k kontinye fèt a Pòtoprens ki pap pote fri. Premye sa pou n konprann, politisyen ayisyen w wè la a, yo pa a la otè de kriz ayisyèn nan. Yo plis, yo chak ap chèche benediksyon blan an. Yo chak ap chèche pou yo pou yo wè yo, pou blan wè yo lè blan pral fè eleksyon pou l di nou ka konte sou entèl, nou ka konte sou entèl. Se sa k ap fèt. Men vrèman, sòti de kriz ayisyèn nan, klas politik sa la, sòti de kriz ayisyèn nan p ap janm bon pou yo, paske se yo menm menm ki mete nou nan kriz sa a nou ye la. Mèsi bokou. Mèsi paske w te tande nou. Rete branche pou nou kontinye fè deba sou yon pwojè nasyonal ki pou retire Ayiti nan sa l ye la a. Mèsi bokou, a la pwochèn!